Sa depan de kisa Ariel, paske wè Ariel kotel rive la, pa gen anyen misye pap fè poul kenbe pouvwal, poul rete chèf, e sin ta wè, wè men siste sou sa, sin ta wè Ariel retounen an Ayiti la, misye ta jwenn sipò dè Etazini, kel ta retounen an Ayiti, depi misye met pyel atè sèlman nan ayewopò a, depi misye rive lakay li, an verite, si se pa ameriken ki se mèt li t rale zòrèy li, misye ap youn nan pi gwo diktatè ke peyi a poko janm konnen. E sam diw la wèm peze sou li m ensiste sou li paske gade vizaj Ariel sèlman wap wè misye sinik on nèg ki sinik li pa pè anyen e a son aj pa gen anyen lap pèdi ankò pa gen repitasyon pa gen anyen pa gen anyen lap pèdi li sèlman ap jwi lajanl nan move kondisyon donk si Ariel mete pyel an Ayiti la kèlkeswa kontèks la anverite kèlkeswa nèg la ki ta panik Ariel oubyen k anfas Ariel ki te anpeche misye rantre Ki fè misye imilye konsa a ranje kò nou. Kòm nèg yo gon jan yo kanpe atè a pa konn sa k pral pase. Sa di Ariel Henry nan dimansyon misye rive la e atansyon m di sa yè sa vini nan lide m pou m di l ankò mwen di n sa wè Ariel Ariel ki la lage kabinè l la ankò. Pandan m ap pale la caricom ap panse sou dosye Ariel la yo pra yo egzije misye yo menm pou l ta demisyone men etazini nan yon langaj kòde sa di gon fenèt ki ankò louvri men m sot di n klè yo pa ka ale dwat paske se pral yon souflèt pou yo pa rapò a sipò ke yo tap bay Ariel sa fè kèlke tan. Sepandan, fenèt ki louvri an, janm te dil o depar, son fenèt de negosyasyon e pi gwo bagay Ariel ap negosye la a, sè son retour Ozetazini. Èske ou konprann? Tande byen! Gon reyalite ke n bezwen konprann. M te di sa yè, map dil avan m fini emisyon an. Fenèt ki louvri la a, Ariel ap tante negosye son retour. an Ayiti. M pa konnen sa misye kwè. Misye mete nan tèt li, avèk Frantz Elbé, avèk Patrick, misye ka kontwole yon seri de bagay ke nèg pa ka rive sou li paske l gen plizyè blende, swa devan lakay li, swa devan vila dakèy, etc. Tout sa misye bezwen fè la se retounen an Ayiti. Men pile ayewopò a poko fasil. Donk si gon ti fenèt ki rete louvri, si misye byen negosye sa yo mande l pou l fè, m pa konn sa yo mande paske moun sa yo gen anpil bagay yo ka mande ke n pa konnen. Si sa yo mande misye a pou fè, li fè l, ou ka sezi wè menm si nan kontèks ki trè difisil paske la nan kontèks elektoral e Biden oblije jere sa tou. Se sa politik entèn. Misye oblije jere sa a paske kèlkeswa ameriken ki ta viktim Ayiti aktyèlman, Biden ap gen yon pwa sou do l e pa rapò ak anfas li ki se Donald Trump ki vin la tou limen, ki bezwen reelu kòm prezidan. Sa di Biden twouve l nan yon dilèm. Sepandan, kòm Donald Trump di Ayiti pou vann, nou pa konn kiyès k ap achte l. Eske Ariel ap kontinye chèche negosyasyon? Paske finalman, m di w depa vayè misye a yon sèl kalson l ap mete. Fòk kòm m panse la Pòtoriko, chèche kèk vye makèt la, kèk bagay. Apouche yon vayè, misye ka ale nenpòt ti store la al chèche kèk vye bagay la. M te wè la yon ti dam avèl li pa pou kont li yap voyel achte kounye a lajan peyi ap gaspiye la kat yo plen bagay kat bay yo la menm si w wè malere kat yo pa fonksyone pou yo lè yo pati men nèg sa yo kat yo no limit kounye a la lap depanse bay wap peye 5 dola yap peyel 50 yo menm e gran nèg yo yo gen kòb kòb peyi a nan men yo kòb peyi a nan men yo ebyen sa vle di ke si Ariel negosye yo mennenl tounen fòn prudan ak misye men si se pa le ka. Misye ka tou rete nan kan Pelwen li pa janm met pyel Ayiti ankò jiskaske li mouri. Ant 2 a m pa konn kiyès lap fè. Balon an nan pye Etazini ak Caricom. Men li plis nan pye Etazini. Paske Caricom mande misye demisyone men yo pa ka fòse l demisyone. Men Etazini ka fòse l demisyone. A pran sa wi. Tande byen sa m di n la a. Caricom ap negosye paske yo estime misye son menas. Caricom ap mande Ariel demisyone. Men yo pa ka fòse l demisyone vre. L pap demisyone. Son sinik li ye. Men Etazini ka fòse l demisyone. Dayè se sou teritwa ameriken li ye la. Etazini ka di monchè pa gen pwoblèm, wè dayè yo te fè sa pou Aristid, wè Titid, misye te wè l an difikilte yo di monchè fò w lage pye w e si w pa vle pèdi lavi w gon jan pou w fonksyone ou konprann nan bay ou melanje nan mond donk n ap akonpanye w etsetera n ap ba w azil ou konprann ebyen se menm bagay la n t rive la yo ap ekzile l n ap ekzile w pa gen pwoblèm sa di si w vle ret sou teritwa nou an gon jan pou w fonksyone ou konprann sa m di w nou pa gen kenn pwoblèm pou w rete. Men jan peyi a ye la monchè ou oblije demisyone. E ameriken dwe admèt, dwe dakò, Ariel son iritan. Sa di prezans misyon an Ayiti, sa pral soulve yon gè sivil nan peyi a, se ke n pa ta swete. Tande byen wi, prezans Ariel sèlman su le teritwa ayisyen, sa pral sisite yon gè sivil, se ke n pa ta swete. E son politik di k ap fèt la a. Politik di k ap fèt la a. Jovenelis, phtk-is, aryelis, tout melanj ansanm. Son gwo politik sal k ap fèt atè a la a. Kale zye n. Si n pa kale zye n, se nou k ap wè l malerezman. Donk, peyi an danje? Men, m pa vle ale san m pa di n sa a. Ou konn pri sa? Yes, gen yon zanmi ki di m yon pawòl enpòtan, misye di m, TT, e, menm si w wè yo ap fè enjerans, men y ap toujou makiye l. Donk, lè diplomat la ap pale, se sa l pa di a pou w konprann. Enben, e sa m sot di w la, papa? E sa k fè m di w wi non an, papa? Ou konprann sa m di w? Donk, depi yo di mete konsèy, se di yo di l, antre giyimè, ale. Men yo te mande l sa lontan deja. E pa bagay kou, e pa nouvèl. E pa nouvèl non apa yo te mandel sa lontan lontan lontan yo mande misye sa monchè ou konprann sam di w. Abòne ak chanèl la epi aktive ti klòch la pou pa rate enfòmasyon nou yo.
Doc Info Live ap ba w bon jan enfòmasyon ke w ka fè konfyans.